Pou jis kounye a w ap jwenn gen de nèg, depi lè yon fanm te fin rejte yo, yo tou deside pa janm rive sou okenn lòt fanm ankò. Men genyen tou, paske dènye grenn fanm yo te apwoche a te rejte yo, yo tou vin wont lòt fanm, e sa vin devlope yon perèz lakay nèg sa yo pou yo pa janm apwoche oswa abòde yon lòt fanm. Zanmi, ou genlè bliye se sou sediksyon wot tansyon ou ye la. Bagay ki rele pè apwoche lòt fanm paske youn te gentan rejte w deja fini, e w ap sezi wè, nan ti bout videyo sa sèlman, Perèz oswa timidite ou te genyen pou abòde lòt fi a pa egziste ankò ak ti teknik sa yo ou pral dekouvri pi devan nan videyo sa. Avan mwen al pi lwen nan videyo a, si ta gen youn nan nou ki ta gen yon pwoblèm oswa ki ta renmen mwen fè yon videyo ke nou poko wè sou chanèl la, ki gen rapò avèk sediksyon, pa ezite fè m konn sa nan seksyon kòmantè a, Sediksyon Wot Tansyon ap pote solisyon pou nou tout. Premyeman, pa janm met nan tèt ou ou gen yon bagay ki negatif nan ou lè yon fanm repouse w oswa rejte w. Mon ami, se pa yon pwoblèm si yon fanm rejte w nan moman ou te adrese l lapawòl la oswa se paske ou gen yon bagay nan ou ki pa bon. Pafwa ou konn apwoche yon fi, epi fi sa rejte w, se pa paske li te anvi fè w sa nan moman an non. Men se paske pafwa moun nan konn tèlman gen dè truc nan tèt li kap dominel oswa kap bal pwoblèm e nan moman sa yo pou fanm sa ta santil alèz li wè si ret yon kote poukòl kap edel jere pwoblèm sa yo epi ou menm san ke ou pa menm konn sal genyen wal pale avèl epi boum li voye w anlè l pa atrap ou men an reyalite se pa sa li ta fè men koz sikolojikman li pa alèz Sa vin rann li fè w yon bagay ke menm li menm li ka pa rann kont de sa. Men se pa paske ou te gen yon bagay nan ou ki pa bon ki koz li fè w sa frè m. E konnen tou, menm jan ou gen preferans lan se konsa fanm nan tou gen yon preferans. Se sa k fè, lè yon fanm rejte w, ou pa dwe kite sa pote w ale. E dayè se valè ou bay rejè a ki koz li fè efè sou ou, ki koz li domine w. Se sak fè map diw swanye aparans ou depi kounya epi pati pou pi devan. Ti rejè sa sèlman frèm ka fèw vin yon lòt moun wi, ka fèw vin pa pè lè yon fanm rejtew oubyen lè yon fanm repousew wi, men si e sèlman si ou pa kitel afektew. Pa janm pran pretèks se paske w timid ki koz ou pa janm apwoche menm yon grenn fanm. Men non mon ami, se paske ou wont, ou jis pè pou medam yo pa blaze w oubyen imilye w. Mesye, konnen tou, depi nou nan mond sediksyon an, n ap toujou jwenn pafwa gen kèk fanm k ap repouse nou. Lè sa pa kite sa rann nou timid, men pito met nan tèt nou yon mantalite mal alfa. Ey gade, map envite w fè sa kounya, abòne avèk chanèl la, aktive ti klòch notifikasyon an yon fason pou w pa rate okenn nan bonm sediksyon Tansyon ap lage yo. Dezyèmman, lè yon fanm rejte w oubyen repouse w li bon pou ou. Mon ami, rejè pèmèt sèvo abitye ak sa ki rele echèk la. Nan vi a, si w rete nan yon ti kwen pou kò w nan lide w ap eseye evite echèk, ou pap janm reyalize anyen. Paske se pa sèlman nan fanm ki gen rejè. Dayè rejè pèmèt ou pa fè menm erè ke w te fè ou panse ki t ap bon pou ou oparavan. Paske lè yon fi repouse w, li pèmèt ou aprann e pou w chanje teknik. Pa bliye, plis ou jwenn fanm repouse w, se plis w ap fè eksperyans nan fanm, oubyen se plis w ap grandi e pou w konnen pou w pa fè menm erè ou te gen abitid fè yo. Anplis mon ami, ou pa lajan, ou pap janm fin jwenn tout moun renmenw. E dayè menm si yon fanm ta repousew, toujou met nan tèt ou wap jwenn yon lòt fanm ki pi bèl pase'l oubyen wap jwenn yon fanm ki gen plis kalite pase'l. E se konsa ti panse pozitif sa yo, ti eksperyans sa yo ap fèw konnen kijan fanm panse, kijan fanm fonksyone e latriye. Mwen espere ke nou te enjoy videyo a. Babay tout moun, randevou a la pwochèn pou yon nouvo videyo.